T, Mwen menm m s on granmoun, yon jèn. Hein? M toujou kenbe m nan jenès men m s on granmoun. Mwen konstate ke jenès mwen an, jenès ayisyèn nan surtou, nou pran twòp tan, nou envesti twòp enèji, nou pase twòp tan nan swiv moun, nan pale de moun, nan pataje moun, sa vin rann ke nou menm nou bliye tèt pa nou. Nou ka toujou renmen moun. Mwen menm mwen renmen moun. Se pa kòmsi egoyis, ou ka toujou renmen pwochen, ankouraje pwochen, men fòk ou kite tan pou tèt pa w tou. Lè w avègleman ap swiv moun, ou menm ou vin pèdi chemen pa w lan. Demen, moun nan ap trè fyè avèk èd ou, li vin rive sur les piedestals, ou menm w ap still ret anba epi w ap onore l. Se ou epi pandan se tan ou menm ou gon pakèt bèl bagay ki te devan ou pou te fè men le fèt ke ou tèlman ap swiv moun ou pa pèdi konsantre sou rèv pa ou. Mèzami, zanmi m gason, fi yo, an nou bay tèt pa nou yon ti chans. pou nou panse sou pwojè pa nou olye de konsakre tout vi nou ap swiv moun. Nou ka toujou renmen moun yo, se byen lè nou renmen moun. Men nou menm, an nou ekri pwojè pa nou yo, an nou konsantre sou yo, an nou travay sou yo. Lè w depanse tout enèji w dèyè yon gwoup moun, ou pa gen enèji pou tèt pa w. Pwovèb lan di, tèt ou avan tou. Exact Prinskelo. M pa konn si wap ogmante yon ti bagay Dave. Prinskelo, sa ou di an ou tèlman pale pawòl dò, m pap di, m pap di lò, men l dyaman. Paske sa kapab itil chak grenn moun kap tande nou la Prinskelo. Paske souvan ke ou konn wè ke moun nan gen yon bagay ke pou l fè Prinskelo, li tèlman rete nan telefòn nan lap swiv, lap swiv, lè an pase. El bliye tèt li jan ke w di l lan. Li bliye tèt li. L bliye ke si, si li menm li te gen afè pa l pou l regle. Li bliye, so nan swiv Wendell, li bliye ke si l, menm douch pou l te al pran l bliye. So, so konsantre sou tèt ou dabò. E aprè.

Li pa genyen. 24 è tan twò piti. Li pa genyen.
M pa konnen si ou pral ajoute l, si ou pral mete 30 è pou jounen an, men 24 è tan twò piti prèske lou pou yon moun ki konsantre l sou. Dave, pou n fini, ou konnen sensèman mwen menm, tout moun ou tande y ap site non sou Facebook yo Dave, ou konnen pafwa lon moun koupe yon ti bagay mete koupe l kèlke segond, Li pase devan m, m gade l konn poukisa m gade l pafwa? Jis pase lè m vin nan mikwo pou m konn sa pou m di. Pou m ka felisite ou kritike. Men Dave mwen pa konnen yo vre non Dave. M tande y ap pale de X, Z tankou moun ou sot site Mendel w ap site. M pa konnen yo, m pa, paske m pa gen tan pou yo brother. J'ai pas tan pou sa brother. Blondy soti yon bagay m gadel poum ka felisite ou kritike Florence soti m gadel men ou panse ke Blondy pral fè yon live m pral ap gade live Blondy je pas de temps pour ça brother je pas de temps kisa Blondy ap vin di nan live li pral pale de krèm de kale po poutan mwen m opoze a de kale po an men je pas de temps pour ça kisal pral aprann mwen nan tandel lan kisa ok Florence ap fè yon live m pral tande live Florence kisa Florence pral aprann mwen nan live. Nada.
Li pral dim grimèl nan 7 jou? Hey come on man hey mesye dam fè tan pou tèt nou tande fè tan pou tèt nou fè tan pou tèt nou lap pi bon pou nou fè tan pou tèt nou e se bon m pa mesye moun renmen m monchè Dave ou konn ki misyon m misyon m se eklere je moun ki pi fèb yo M pa bezwen moun renmen m. Se jis, jodi an w fache, apre, lè w fin gaspiye tout tan w nèt, lè w bezwen tan w pral di kèt. M sonje m t ap tande Echèn Konèk te gen yon ti patnè tele ki li te di yon gwo bagay, wè, si m te konsantre m nan, nan, nan objektif mwen jounen jodi a m t ap pi lwen. Wè se sa.
Enben, se fen, se fen emisyon an. Mèsi Dave paske nou pase vrèman, vrèman.